Hey guys sa kap fèt kòman nou ye mwen swete ke nou ap pase yon bon jounen jodia e mwen konnen ke tout moun nan kwantin tout moun yo di tout moun pou tout moun rete lakay yo pou nou pa soti deyò a yo mete nou nan yon pakèt restriksyon so mwen kwè nou ka gen yon ti tan pou nou vin enjoy nou avèk ti videyo sa ansanm avèm so videyo jodia se 10 verite de mwen menm So si ou ta renmen gade ti video sa, pa bliye pou nou abone avèk chanèl sa, bay video sa yon ti like kite yon komantè pou mwen nan seksyon ki anba ki fèt pou sa e kontinye gade video sa. Ok premye verite de mwen menm se map map komanse avèk yon ti bagay ki fasil ok m ekri yo nan telefòn mwen paske mwen menm se yon moun ki pa gen tèt ditou so m tap toujou bliye so map jis di nou Sa ki ekri nan telefòn mwen ok so premye verite de mwen menm se koulè preferem koulè preferem se ble ok ble ble ble I don't like green ok so umm dezyèm verite de mwen menm ok. Sim te ka manje on kòmsi sim te ka manje on manje chak jou pou tout rès lavim pou tout tan on sèl manje a selman m te ka manje m kwè m kwè ke m tap manje spaghetti ok. Spaghetti son bagay m renmen anpil anpil anpil anpil epi tou ou ka fè spaghetti on pakèt jan ok ou ka fè spaghetti nan fou ou ka fè spaghetti avèk fromaj ou ka fè spaghetti avèk vyann moulen ou ka fè spaghetti avèk hot dog ou ka fè spaghetti jan ou vle ou ka fè spaghetti blanch spaghetti apa tomat spaghetti sa spaghetti sa fettuccine sa ou ka fè spaghetti nenpòt jan ok on pakèt jan. So e sak fè spaghetti m renmen spaghetti anpil m toujou fè spaghetti lakay mwen preske chak jou m manje spaghetti so si e t an manje m ta manje chak jou e tap spaghetti ok espaghetti kote moun ki moun ki di bagay espaghetti sa yo kote yo soti m pa dako nan moun tankou moun anwo moun moun kòman yo rele moun sa yo moun mòn e nan mòn mwen soti wi. Wi timoun mwen yo pa pa vin pa vin pou mwen non nan komantè la ok e nan mond mwen soti tou ok so yo di sa espageti ok but mwen ki di spageti sa se dezyèm verite de mwen humm ti kòm mwen ap tounen dlo but li still gou m te melanje l avèk on ju m te genyen nan gode a so li gou anpil. Ok sa se te dezyèm verite de mwen. Twazyèm verite de mwen se bagay mwen pi pè nan lavi m. Kisa mwen pè anpil? M pè de bagay sa a. Bagay sa a fè m, li fè m rirr, li fè m pè. Nenpòt sa kote m wè l la, nenpòt jan l pase a. E pou sa m wè de li, li fè m pè. E ki sa l ye? Ki sa nou panse l ye? Nou konn sa l ye? Depi nou konn sa l ye, kite l pou mwen nan komantè la. M ap tann nou. Ekri l pou mwen. Non, nou pa konn sa l ye. Nou poko menm konnen l menm. E mwen k pou di nou, pa vre? So, bagay mwen pi pè nan lavi m se dife. Ok? Dife e sa se yon story time m ka konte pou nou si nou vle fèm konnen ok nan map fè nou konnen poukisa m pè dife konsa so si nou vle konnen istwa sa fèm konnen nan komantè la e maybe ma fè yon video pou nou ok so sa te te Twazyèm verite de mwen ok. Katriyèm verite de mwen se mwen manje zong mwen anpil guys anpil anpil anpil gade sa si nou ka wè gade si nou ka wè sa. M pa konn si nou ka wè zong mwen byen paske kamera a jis lòtbò. Menm ke nou wè m fè men m konsa, sa pa vle di ke kamera al la non. Kamera a kanpe jis lòtbò, m pa k, m pa ka menm manyen kamera a menm. So, si mwen ka zoom sou men an, m ap, m ap zoom pou m, pou m ka montre nou zong mwen, ok? Paske m pa santi m ta leve la pou m al, pou m al met.

Mòde mòde mòde dechire. M pa vale zo mwen yo non but m renmen rache yo epi moulen yo epi voye yo jete. Konsa m ye. But depi lè m te timoun, zo mwen pa zo mwen pa janm ka grandi raz like m pa konnen ankò nenpòt sa m fè a m toujou retounen retounen back ankò m toujou retounen pou m manje yo ankò so pa gen anyen ki janm travay pou mwen ok so sa te se te I think verite nimewo 4 de mwen. Ok. Verite nimewo 5. Ok, nimewo 5 se Humm. Ok, an nou fè sa. Nimewo 5. Ok, verite nimewo 5 de mwen menm se mwen te fèt. Mwen te fèt lopital lopital jeneral Ayiti, mwen te rete Kafou lè m te Pòtoprens bò aprè yon bagay ki te fin rive m, si nou bezwen istwa sa ankò se demen bagay sa kòmante pou mwen, so aprè bagay sa te fin rive mwen te ale rete Lavale. 2 jacmel ok so m ta rete lavale e pa jacmel non lavale 2 jacmel wi ok so sa vle di m pat menm rete jacmel menm non m te rete lavale nan mòn ok m te rete lavale e otuf m kwè otuf e m t ale lekòl ridore ki ki te se se te kay mè wi m t al kay mè bagay konsa yo So, m gentan di nou nenpòt, nenpòt plis ke 9 verite la yo paske ti bagay sa m sot di a te gen nenpòt 3 verite ladan l ankò ok so umm so yes so m te potoprens epi apre sa kou m te gen nenpòt 4 an 3 an 4 an oubyen 5 an youn nan laj sa yo m te ale rete lavale jakmèl si nou konnen kote lavale ye kite on ayiti on on drapo ayiti pou mwen anba haitian flag. Li konfime, Kite yon drapo Ayiti pou mwen si nou konnen kote Lavalle de Jakmèl ye. Ok! So, e la m te sot, e la m te kòmsi grandi, e la yo, papa m te grandi m. So, so yeah, e la m te grandi avèk papa m avèk yon frè m. Ok? So, m t al lekòl la, bagay sa yo. So, e. Aprè Aprè sa pandan m te lavale e lè sa m te vin vini isit ok so m te fè tout rès laj mwen avan m te vin isit lavale ok so sa se te senkyèm verite de mwen sizyèm verite de mwen se pou kontinye sa m tap di talè a se mwen vini isit an 2008 Ok 2008 avril M vini isit 26 avril 2008 M pap janm bliye jou sa raz M pap janm bliye Chak kou yon moun mande m mande m kilè m vin isit m di yo dat la egzateman jan dat la ye a m di yo egzateman O kòman w fè sonje ki jou w te vini bagay sa yo M pap janm bliye jou sa O M ta bliye. Mph bliye silans m pa bliye mwen sonje so m vin isit an 2008 a 11 ans e kounya la jodi a mwen gen 22 ans so fè kalkilasyon sa pou nou wè konbyen tan m fèt m gentan genyen isi m pa gen anpil tan konsa non but m gen yon bon ti tan ok epi lèm di isit map pale de Etazini ok New York New York New York New York m pa Miami non m New York ok so sa se te sizyèm verite de mwen setyèm verite de mwen anmwey setyèm de verite de mwen mwen se dènye pitit. Mwen se dènye pitit nan 5. Paran m paran m ansanm toujou. Yo ansanm yo gen 5 pitit ansanm. M se dènye pitit nan 5 pitit. Ok? M se dènye pitit. So, m pa konn kisa yo konn di de dènye pitit, men, nenpòt sa nenpòt sa l ye a, se mwen. M pa konnen, m pa konnen. Huh? What you say?

Setyèm verite de mwen. Ok m fè uityèm. Uityèm verite de mwen, mwen se yon atis makiyaj. Ok, makeup artist. So sa sa vle di? Ke mwen se yon atis makiyaj. M kwè se konsa yo di l but m pa fin konnen non si se Atis makiyaj, paske makeup artist e konsa mwen fè translasyon an so m pa konnen si se pa konsa yo di l fè m konnen kòman yo di l but atis makiyaj, makeup artist pou moun ki konprann sa so sa vle di mwen te ale lekòl pou sa mwen te gradye an avril 2018. 9, Sou ane pase, an avril, m prèske gen ennan ke m gradye sou sètifikasyon avèk lisans mwen pou makiyaj avèk pou bagay figi, sa vle di mwen fè konsiltasyon pou moun avèk figi yo, si yo gen bouton, si yo gen tach, si yo gen nenpòt bagay ki nan figi yo, disko. bagay kòmsi koulè yo figi yo pa menm koulè bagay sa yo nenpòt bagay la lè fini tou mwen fè makiyaj pwofesyonal m fè makiyaj pou tout moun pou tout event pou tout nenpòt sa ou bezwen makiyaj la mwen fèl so si nou ta bezwen wè foto pou bagay makiyaj mwen yo mwen gen yon enstagram separe ke enstagram mwen gen pou nou an so si nou vle al tcheke l tcheke lyen mwen gen an nan box description ki anba e lap mennen nou. sou paj Instagram mwen kote mwen gen foto avèk video de makiyaj mwen avèk de bagay figi mwen yo so pa bliye pou nou al tcheke l se G underscore Vandy underscore m ap ekri l la ok so yeah sa te se te uityèm bagay de mwen ok ann avanse nevyèm bagay de mwen humm. Nevyèm bagay de mwen, mwen gradye high school. Kòman yo di high school? Eeeeh! M pral rele, m pa konn kòman m di high school an kreyòl non. M ap rele gran frè m nan pou m ka wè si l ka konnen kijan pou yo di sa. Ok! Hi! Hi!
I'm making a video for my Haitian channel. So map fè yon video pa vre? So m gon kesyon pou ou paske map fè yon video talè fòm ale prè pou yo ka tande prè pou yo ka tande repons ou an I'm not gonna show you them but Not my life? Non non non I'm not I'm not gonna show you them just your voice Ok Um so Hi guys m vin prè nou wi kounya ok so m gen fòm nan nan telefòn mwen an m bezwen konnen kòman pou m di high school an anglè so kòman yo di high school an anglè?

So
Jan nou wèl la m sot rele gran frèm nan la sa se te gran frèm nan poum mandel kòman yo di high school an kreyòl so high school se lekòl segondè ok lekòl segondè so mwen gradye lekòl segondè an 2015.

ke m gradye lekòl segondè. Mwen te kòmanse lekòl segondè an 2011, sa vle di m fè 4 an nan lekòl segondè. So, an 2011 m te kòmanse e m fini an 2015, sa fè 4 an. Ok? So, e an 2015 mwen te gradye. Ok. Kisa ankò? Sa rete nevyèm wi baz. M kwè m ba nou plis ke 10 wi, but m ap ba nou dènye a, ok? Dènye verite de mwen. Si nou, by the way, anvn m ba nou dènye vire verite de mwen an, si nou enjoy ti video sa, sa nap tann toujou hein, poukisa n pa abone avèk chanèl la, map tann nou. Lè w fin abone di m sa, map tann ou. M wè w wi, m wè w poko abone non, apa w pa abone, oh oh, heheh, humm, enben abone non. Ok mèsi paske ou te abone. Ok so dizyèm verite de mwen menm se lè mwen te nan onzyèm ane nan lekòl segondè mwen an mwen te mwen te kòmsi ale nan marines ki se maren m kwè pou lame ok mwen te kòmsi siyen pou sa mwen te prèske ale Kote pou m ale a, m pase m 2 mwa la bagay sa yo, but se jis mwen te gen pwoblèm avèk kòmsi kò m mwen te gen kòmsi m te gen pwa pou m te pèdi toujou e m pat janm ka pèdi pwa sa yo, but e pa kòmsi mwen te gwo non oubyen bagay konsa mwen te mwen te vrèman kòmsi a ak lèt kòmsi m te kòmsi m te konn kouri fè bagay sa yo but m te still gen on pwa ki te m te sipoze pèdi m pa janm ka pèdi pwa sa so se sak fè m pat janm ale epitou m te gen on zanmi m ki te ale lè li te tounen li tap di m kèlke de bagay m pat renmen sa amò so m jis deside pou m pa fè bagay konsa ankò. But di sa verite a yo se wi mwen te preske ale nan lame marin ki se marines marine corps so mwen te preske ale nan sa so wi sa se dezyèm verite de mwen e sa se fen video jodi a guys so mwen swete ke nou te enjoy ti video sa jodi a si nou te renmen ti video sa e nou vle mwen fè lòt video konsa ankò pa bliye pou nou Peze abone, subscribe avèk chanèl sa, epi gen yon ti klòch ki bò kote abone a, pa bliye pou nou klike sou klòch sa pou nou ka jwenn lòt videyo ke mwen gen pou mwen poste pou nou menm ok, e mwen kontan wè nou anpil anpil anpil anpil anpil, m kontan ke nou vin gade m anpil anpil anpil anpil, e map wè nou nan lòt videyo ankò orevwa.